Sa kap fèt ou anfòm m salye w spesyalman kap gad video sa nan lè sa kèlkeswa kote ou twouve w sou planèt la m salye w spesyalman ou apwouve lontan sa nou chita ap tann chak jou pa janm jwenn email chak jou chita la wap tann wap tann epi w apwouve lontan sa deja ou pa janm konnen ou apwouve dèfwa menm sponsò a moun ki fil pou ou a pa janm konnen si dosye a apwouve deja. pandan ke w ta gentan rantre Lèzetazini, w ta gentan rive deja fin fè tout etap yo, fin fè tout rès pwosesis yo, men malerezman ou chita ap tann chak jou paske w pa janm jwenn anyen, ou pa janm wè anyen monte sou imèl ou. Enben nan videyo sa ou pral wè ki fason ou kapab wè èske w apwouve deja, paske dèfwa ou apwouve men imèl la pa monte otomatikman kote l ta dwe monte a. Li pa monte nan bwat resepsyon imèl la prensipal. epoutan ou apwouve deja. Premye bagay wap gen pou fè se konsilte sponsò a pou nou gade nan kont uscis li a eske yo pa gentan apwouve dosye l lan, eske yo pa gentan apwouve dosye l te voye bay uscis la. Lè l fin gade sa a, si l wè tout bagay ok, ou menm ou prale nan email ou la ansanm avè l, ou prale nan email ou la, ou prale nan gmail la. Wap rantre sou Gmail ou. Se la uscis gen pou voye 2 email ke lap voye ba ou yo. 2 email konfimasyon ke dosye w la li ok a se la li sipoze antre. Men dèfwa uscis voye email la li pa antre la. Li pa antre nan bwat resepsyon prensipal la la. Men ou menm ki sa w gen pou fè se ale yon lòt kote. Pase email la konn rantre la. Nou pral ansanm nan 3 ba sa yo. Si w gade anlè w ap wè 3 ba anlè agoch. Ou prale la. Epi w ap desann anba a la yon kote ki di spam. Ou antre nan spam lan la. Lè w fin antre nan spam lan, si w gade la w ap wè m gen anpil imèl la nan spam. Sa se imèl yo voye ki pa rantre nan paj prensipal la. Sa vle di dèfwa yo voye imèl la ba ou pandan ke w ap tann. Ou di a m gen yon mwa anyen pa janm mache. M gen 2 mwa anyen pa janm mache. fil pou mwen lontan sa e poutan email la kache la malerezman ou pa janm vin nan spam pou gade eske email la pa antre la ou pran tan ou rete ou pa janm gade e poutan ou ta gentan fini fè tout bagay ou deja nèt ou ta gentan rantre lèzetazini deja sa vle di. Ou menm apati de jodi a menm, vizit chak jou ou leve, gade nan spam èske uscis pa ekri w epi email la vin rantre nan spam paske se pa tout lè email la pral vini nan paj prensipal la, la nan bwat resepsyon prensipal la se la l ta dwe vini. Sa vle di ou menm yo deja ranpli pou yo deja fil pou sponsò a fèl e ranpli tout dosye pou ou pale avèl eseye mandel si ou pran ti tan ou poko jwenn eseye pale avèl mandel eske yo poko konfimel poul monte sou kont usaid poul gade eske dosye a pa konfime deja epi ou menm lè ou antre nan imèl ou pa jwenn li nan bwat resepsyon prensipal la Eseye ale la nan spam. Email la gen dwa byen nan spam epoutan ou menm ou rete la wap tann toujou, wap tann epoutan ou ta gentan fin fè tout etap yo deja. Sa vle di apati de jodi a menm kòmanse gade, kòmanse revize email ou nan spam tanzantan chak jou afen ou kapab dirèkteman tonbe petèt sou email sa a si w gentan apwouve deja. Sa se yon fason w kapab gade yon moun ki apwouve pou w pa pèdi tan ap tann epoutan tout bagay yo gentan ok. Se sa m t ap pataje avè w nan videyo sa. Pa neglije fè sa chak jou w leve, pa neglije afenke w kapab ale pi rapid rantre Lèzetazini. Se videyo sa m t ap pataje avèk ou jodi a. Si w aprann yon bagay, pataje l avèk yon zanmi w, yon frè w, yon pwòch ou. Li menm tou li kapab aprann revize imèl li konsa yon fason l kapab jisteman jwenn imèl uscis voye pou li a ki pa tonbe nan bwat prensipal men ki tonbe nan spam afin ke li kapab fè rès pwosesis yo e rantre Lèzetazini. N ap kwaze nan lòt videyo. Tchaw!